Nou pap byen pase vre humm. Bagay yo pa jan nou panse a nou pap byen pase vre e mizè nap pase. Salut tout moun byenvni nan fanmi an jodia vin avèk yon bèl ti video pou nou men byen avan di mèsi avèk tout moun ki abone ansanm avèk chanèl la mèsi enfiniman sa fèm plezi. E ou menm kap gade ti video sa ki poko abone map mande w silvouplè abone like kite yon kòmantè pou dim kisa w panse pou fè pati de Loreus family gen yon mizik deyò m pa konn si nap tande l non bò isi a moun ouvè moun ouvè mizik fò m pa renmen sa e gen kèk bagay map fè la. Men pandansetan m tou kay la jodi a la, se la kay la nou ye. M te vin fè regle kèk bagay, gade l anba a, l ap lave, l ap debarase devan an, apre sa l ap ranje bò dega, ranje bagay, yon seri de bagay ki te gaye l ap ranje yo, epi apre sa m te gen lòt bagay m t ap fè, m vini pou m fè yo, epi m tou di bon m fè ti videyo sa pou nou, anmenmtan m gen machandiz mwen yo la, m pral ranje. Sa e valiz mwen. E m pral ranje machandiz mwen yo paske m bezwen fè foto yo mete sou tout kote. M bezwen fè foto yo mete sou TikTok. M bezwen fè foto yo mete sou Market Place. M ka vann yo pi rapid. Mwen sa se sa se e bone m gen la. M pral fè foto yo nan tèt mannequin an. pou m ka mete sou tiktok, sou market place pou m ka vann yo malgre m pa vreman gen tan e lem maten m ka pote yo bay moun ki bezwen achte men kan menm fò m fè piblisite pou bagay mwen yo ka vann ya men sa moun di kou m vle di nou e gen gen de komante mwen ki di konsa yo panse nou gen anpil tan petèt E pa sèl moun moun lòt kote ka panse nou gen anpil tan tou. Ba sa a, ou gade pou mwen si si m ka pran pou m mete pito. Li fann pa anba. Nou wè sa li ye? E gen moun ki panse nou gen anpil tan. Yo wè nou pa janm pap fè video youtube nou pa janm pap soti sa vle di nou gen tan bon m di nou yon bagay wè nou menm sitou mwen menm m son moun ki renmen youtube anpil m pran youtube la vreman oserye m pran youtube la oserye anpil kòm si son bagay serye m ap regle avèk youtube la malgre M sou youtube depi an 2020 e lè korona te fèk vini depi lè sa m sou youtube m te gon premye chanèl m te genyen avèk fanmi m yo avèk frè m kouzen m nou te nou tap viv ansanm lè sa nou te fè youtube nou te konn fè bèl ti challenge e yo te kòmanse ap mache byen pwòp apre sa. E Kounya la frè m avèk kouzen m yo te vin ale aprè sa ya tout bagay tout bagay te vin chanje Kounya m te kontinye ap fè l poukont mwen Kounya lè m vin gen fanmi pa m m te alò nou te chwazi nou te deside pou nou te fè chanèl an fanmi e chanel mwen an m pat vle kòmsi m pral fè vlog pou kont mwen met sou li epi aprè sa moun ap fè vlog an fami mete sou chanel an fami lan epi m te nou te m jis kite lòt chanel la pou m te ka epi li te vin demonetize tou m pa konnen akoz te vin manke vyou li te vin demonetize kòb m te kòmanse fè sou li vin bloke M pa t gen anpil kòb. Apèn yon 50 oubyen yon 60 dola an total m te gen sou li. Epi kòb sa yo te vin bloke sou li. E pou jiskaske mwen remonetize, mwen ka rejwenn kòb sa yo ankò paske fòk li 100 dola, ou ka retire 100 dola. Apati de 100 dola ou ka retire. Ya men sa moun wè, tout bone sa yo m gen la. M pral lage yo pou piyay la 2000 peso sèlman on moun ki bezwen bone yo ka kontaktem poum ba nou bèl bone sa yo 2000 peso m pral vann yo la m bezwen vin fini avèk stok sa yo nèt nèt nèt m bezwen sa yo sa li menm li pi piti toujou m bezwen fini avèk stok sa poum pran yon lòt stok ok kounya. E Mwen menm, menm si m pa gen anpil tan, m toujou tyen aske mwen fè videyo. M toujou tyen aske mwen gen videyo la pou m poste. M pa vle kòm si se mwen menm k ap fè neglijans. M konnen m gen dwa mete videyo m pa fè vyou. Videyo m mete a, moun yo gen dwa pa renmen yo. M gen dwa panse m fè yon bèl video epoutan se nan gou m se pou mwen l bèl epi pou lòt moun li pa bèl yo pa renmen l yo pa gade l yo pa like yo pa kòmante sa se sa son bagay ki nòmal men m konnen mwen menm fò m toujou fè sa m kapab la sa m renmen fè a m ap toujou fè l poste video toutan se pa paske nou gen tan. Humm se pa paske nou gentan se paske mwen fè sakrifis mwen sakrifye poum poum poum fè video m pito pa dòmi lèm gentan m pito pa dòmi sa pou m fè pou youtube la map fèl. Eksplike nou byen kijan kijan chili ye paske m panse nan tout peyi etranje preske menm jan Yo pa menm jan non men yo prèske m ka di. Paske m konnen, m gen frè m nan Etazini, prèske konsa l travay tou, chak jou li pa gen pyès tan. Epi, isit la, bon m pale nou de isit la, kòm e isit mwen e Chili. Chili, nòmalman, on moun sipoze travay 44 trè pa semèn. Pou kounye a, li te 45, kounye a yo retire inèdtan, li 44 trè pa semèn. On moun sipoze travay 44 è pa semèn oubyen 6 jou pa semèn, on grenn jou repoze. Ou pa ka travay 7 jou. Si on travay ta fè w travay 7 jou, yo ta sipoze mal mouta dapre sa yo di m nan travay mwen an, ou pa sipoze travay 7 jou. Si w travay on setyèm jou, yo sipoze peye w kòb sa apa epi se pa on bagay ki ki kòmsi ki legal pou travay 7 jou pa semèn. Pa jou ou sipoze travay 8 èdtan. Mwen menm, mwen travay 8 èdtan pa jou. Mwen travay 6 jou pa semèn. Pafwa m konn travay 5 jou e menm pa gen 2 jou poz pou yon semèn. Oubyen tou, sa pral depan de kijan yo fè, yo fè orè a. Paske mwen menm travay mwen an antre soti, antre soti, nòmalman nou gen 6 jou pou tout se, pou tout mwa a. Nan yon mwa ki gen 30 jou, m gen 6 jou m ka lib ladan l nan mwa a. Kidonk. lèm fè video m yo mwen menm on sèl jou m gendwa fè 2 video 2 video sa yo m fè a m gendwa pa menm lage yo nan menm semèn mwen fèl la m gendwa lage youn semèn sa m lage youn nan lòt semèn oubyen m lage l premye jou nan semèn nan m lage lòt la nan mitan semèn nan sa va depan aprè sa e Koman sa ye pou vakans isit? Isit yo bay vakans yo e chak ane ou genyen 3 semèn vakans. Chak ane ou gen 3 semèn vakans. Ou ka pran vakans ou jan ou vle. M pa konnen si tout travay menm jan. Men travay mwen konnen yo, ou ka pran vakans lan lè ke ou vle. Si ou vle pran, pran l pandan 3 fwa nan ane a oubyen ou pran l pandan 2 fwa nan ane a. Nan ka pa m nan, ka pa Kadel la, nou chwazi pran vakans nou ansanm. M te, nou te pran, m wè an novanm ane pase 2024, nou te pran 2 semèn vakans, 2 semèn sa yo nou te pran yo ansanm, nou pase yon semèn e ladan l Chili, apre sa nou pase yon semèn, nou pa menm, nou pat menm pase yon semèn an Ajantin, apre sa nou te vin ale an Ajantin nou fè yon se, m ka di 4 jou oubyen 5 jou nou te fè an Ajantin. Avèk ti 4 jou sa nou fè an Ajantin nan, nou fè nenpòt plis ke 5 a 6 videyo. Oubyen 7 videyo. Kounya ou menm ou pral panse nou fè yon semèn an plen oubyen nou fè plis ke yon semèn paske nou fè plizyè videyo. Mwen menm, lè nou sòti, e menm jan avèk lè nou tale. Santa Cruz Ok bon m fin avèk pati sa Nan novanb lan nou pran 2 semèn vakans Nou fè yon semèn chili Nou fè yon semèn M mete l konsa nou fè yon semèn Pou ajantin Lè nou rive ajantin nou fè anpil videyo Nou gen dwa soti maten an nou fè videyo Nou soti aprè midi a nou fè videyo Nou te nan 2 otèl Nou fè M fè videyo premye otèl la M fè videyo dezyèm otèl la Tout sa yo se videyo yo ye E videyo sa yo Nan yon sèl jou m gen dwa fè 2. Kounya yo menm m pa poste yo menm jou a m pa poste yo youn aprè lòt janm fè yo a kounya yo pral panse se de twa jou on semèn gen dwa parèt m gen dwa nan on semèn m ka fè video pou de semèn sa se mwen menm e konsa mwen menm travay pou youtube la paske m pran sa o serye m vrèman fokis sou sa m ap fè a m poko santi m bouke m poko santi m M anvi bay vag pou youtube la. M santi m m jèn toujou m ka travay sou youtube. Nan nan sans lè m di m jèn lan m jèn sou youtube la toujou m santi m vle travay, m santi m ka travay toujou. Ok epi novanm, desanm, janvye, fevriye mwen chwazi pou m pran lòt grenn semèn nan. M te pran 2 semèn paske chak 1 an ou genyen 3 semèn. 1 an te rive an oktòb, mwen pran mwen pran 2 semèn an novanm, m pran yon lòt semèn an fevriye. Nan fevriye a, grenn semèn sa m pran an, e nou t ale Santa Cruz. M ale Santa Cruz, m fè nenpòt 3 videyo. 3 video sa konbyen jou nou fè Santa Claus? Nou sèlman dòmi, nou sèlman ale nan maten bonè, apre sa nou dòmi, nou vini nan demen apre midi, demen swa, nou vini. Sa sèlman. E pi nou gentan fon pakèt video. M al vizite yon kote, m chwazi fè video, m chwazi sa pou m fè yon grenn video avèl. E konsa nap wè m poste video souvan nap wè m sanble a moun ki gen tan poutan nou pa gen tan vre aprè sa lè nou vini lè nou vini sòti Santa Cruz e semèn vakans lan potko fini e lekòl ta pral ouvri Kadensky te nan vakans tou lekòl ta pral ouvri epi nou chwazi fè yon dènye ale nan plaj ansanm avèl pou nal fè ti video fè ti foto paske nou renmen sa nou renmen sòti nou renmen enjoy nou antre nou nou pa fasil avèk lòt moun nou pa fasil gen. gen lòt fanmi ansanm avè nou, paske mwen menm, sitou, se sèlman kouzen m avèk kouzin mwen sa a, kouzen m avèk madanm ni, ki se kouzin mwen tou, ki rete jis Santa Cruz. Pou n ale lòt bò a, nou pran nenpòt twa zè tan nan bis. Nou pa ret pre, se pa kòm si moun n ap wè m ap pale de yo fasil. Apre sa, Canel gen zanmi l nan la. Tout moun sa yo se moun kap travay di ki pa gen tan. Apre sa m gon lòt fanmi m ankò ki kolina ki inèd tan nou pa pale fasil fasil. Apre sa m pa vreman gen moun isi kòm si nou te ka wè bagay sa yo. E pou Kadèl li menm, Kadèl travay tout 7 jou pou semèn nan. E l travay nan nwit tou. Pou mwen menm. Canel plis pa gentan pase tout moun. Tankou jodi a la. Ou wè nou la, ou ka di ok nou gentan. El pap domi lakay la aswè a. Maten an, li al travay maten a 7 è. Pou midi li te vini avan lè. Li gen yon ti bout aprè midi a, aswè a li pral travay pou l vini a 7 è di maten. A 8 è ankò la pran travay. pou l fini a 8 è ankò nan aswè. A 9 è di swa ankò l ap tounen. Bagay sa yo nou p ap konprann yo. Mèt ap esplike nou la, nou p ap byen konprann yo. E mwen k ap konprann yo, mwen k ap viv yo, e mwen k ap konprann li. Men m esplike nou kanmenm paske se isit moun pa gen tan an. Moun pa gen tan, se jis ou fè sakrifis. Ou vle yon bagay, ou jis sakrifye ou, ou fè l. Nou travay 8 èdtan pa jou, nou travay 6 jou pa semèn. Grenn jou lib nou an, tankou jodi a la a, m pa al travay, m te travay pandan tout semèn nan, jodi samdi a. Mwen resi lib. M te gen bagay pou m regle, m regle l, epi m ap fè ti videyo sa, epi m gen foto pou m fè pou biznis mwen, m ap fè yo, epi datset. Demen, si Dye ve, pou m tounen ankò. Pou m tounen travay. Si m gen manje pou m fè, m te gen dwa fè l aswè a, oubyen m te fè manje nan maten anvan Kalenski al nan gadri, e konsa m fè. Nou fon fason nou jere bagay yo pou tout bagay ka oke, tout bagay ka nan plas yo. Si nou bezwen sòti, n ap sòti. Si nou bezwen regle yon bagay, n ap regle l, menm si n ap travay la, n ap travay di. Sa fè nou toujou fatige. Nou toujou fatige paske nou pa janm poze. Si nou gen yon sòti pou n sòti, nou pito pa dòmi, n ap sòti a kanmenm. Sim gon video poum fè la M pito pa domi map fèl kanmenm Pou lòt chanèl mwen an E se se bagay evanjelik m poste sou li E tout map li tout bib la Avèk chan ki nan chan desperans yo M pito fè video sa Aswè nèt lè tout moun ap dòmi, inè di maten, minwi, m ap fè videyo, m pa gen pwoblèm pou m fè sa. W ap panse m gen tan, o w ap fè 2 chanèl paske w gen tan. Non, m pa gen tan. Tout moun travay anpil, tout moun ap travay 6 jou pa semèn isit. Pa gen pyès moun ki gen tan. Nou tout ap travay 6 jou pa semèn. Mwen menm. E m gen dwa gen maten an la. Tankou si m bezwen fè yon bagay, m gen dwa fè l nan maten. Paske lè m fin mennen Kalinski nan galri m pou kont mwen, nan lè sa yo m ka regle lòt bagay ke m gen pou m regle. Epi apre sa m al travay. M vini lakay mwen a dizè di swa. E lè sa m rantre. Lè m rantre, si m gen yon bagay pou m fè ankò, m fè l. Apre sa m dòmi pou m leve bonè a setè ankò. Sa vle di bagay yo pa fasil, mèzamou. Se jis sakrifis. Nou pap byen pase vre Humm ba yo ajan nou panse a Nou pap byen pase vre E mizè nap pase Hehe Nap pase mizè men nou chwazi Bon mpa konnen E konsa nou menm E konsa nou menm nou chwazi pase mizè pa nou an E konsa nou chwazi viv vi pa nou an Menm si nou pa gen tan Nou chwazi relax nou nan pa gen tan an Sa nou gen pou nou fè a Nou jis chwazi fè l epi. Epi dat set. Pou moun ki pat konnen pou panse depi yon moun wap viv chili ou gen anpil tan. Ou pa gen anpil tan vre. Se 44 wè pou semen non ta. Bon etazini yo e 40 wè m kwen moun travay pou semen. M pa menm kwen moun travay 44 wè pa semen. Isit la se 44 wè pa semen moun travay. 44 wè pa semen. Ya Ya mes amour se tout sa pou video a M pral eseye ranje bagay mwen yo la Pou m al fè foto yo pou m ka poste E pi apre sa pou m ale lakay M te gen yon ti dòmi ap pran m la M tèlman santi m fatige la M gen dòmi paske m sot bat yon bon solèy talè a la Ya Ya e sa m te vle di nou pou m te Pou m te fè nou konnen kòman bagay yo ye E Pou nou te gen yon ide de kijan sa ye. Se la m mete fen nan video a m di mèsi avèk tout moun ki te pran ti tan pou te gade video sa pa bliye like abone kite yon kòmantè pou di m kisa w panse epi n ap wè byen vit nan yon lòt video bye bye je vous aime.